Nan jou ki sot pase yo, mwen fè yon video kote ke mwen pale konbyen kòb e ke bid e debloke etc. Mete dispozisyon pou èpòt okala ki se 69 milyon dola. Apre video sa, e koze sa fè anpil pale, anpil pale, pwiske pa rapò a sa ki pral fèt ak kòb la, e pa rapò tou avèk nan men e jan kòb la pral jere a piske jan m te di l la e kòb la e istwa sa pwojè sa se se se se se ministè travo piblik ki pral jere e pwojè sa ki pral asire lonjevite sa te vin bay anpil moun kè kase piske lè w lage yon sòm kòb sa depi w tande ayisyen nou Genm de movez eksperyans avek sitou konpayi ayisyen yo avek ayisyen le ap jere gwo pwojè ki koute kob sa yo pou 69 milyon dola ameriken yo di w se ayisyen ki pral jerel pou fè sesi pou fè sela etc se pa se pa se pa kapasite moun yo fò nou konn sa tou lè ke moun yo doute de sa se pa pou kapasite a se pa pou kasa se pa pou kapasite a lwen de la se jis pou pou pou pou pou kòm si m te ka di w pou seryozite a se pou seryozite a pou gagòt yo. Paske n konnen 69 milyon dola a lè n ap gagote sa se yon bagay nou gagote nan klendè. Epi nou nou trè nou trè serye tou pou nou bay tout prèv kote ke yo pase ok. Nenpòt ti bout yon ti bout min li vin nan sa kote yon milyon goud, 2 milyon goud eksetera nou fò nan sa. Brèf jodi a se pa de sa ke nou pral pale nan videyo sa. Jodi a nou pral pale de opòtinite ki genyen nan istwa sa men ke nou menm anpil jèn ann Ayiti di mwen sa anpil moun pa konnen. An Ayiti, dosye sa k rele avyasyon, se yon mistè ke li ye pou anpil moun. Pou anpil moun, anpil moun tou panse ke istwa avyon se jis avyon ka vole, eksetera. Men plen bagay ke nou pa konnen. Nan bagay nou pa konnen sa, se de bagay ki gen anpil opòtinite ladan l, se de bagay ke nou ka fè anpil kòb ladan l, eksetera, men ke nou pa konnen. an Ayiti. Piske jan m di a, dousè avyon son bagay ki restren, son bagay ki mistè jiska prezan pou anpil Ayisyen. Pase, endistri avyasyon an li ofri plizyè dizèn de metye ladan. Anpil, anpil, anpil, anpil. Wè m di endistri, paske li ofri anpil dizèn de metye ladan. Bay zan, pi gwo metye a, se pilòt, se pilòt. Sa, lè nan pay de modènizasyon avyon, lè nan pay de avyasyon, lè nan pay de vòl ayèn, fòk pou mi sa ki enpòtan se ki pilòt. E pi tou, Gen sa k rele mekanisyen avyon. Mekanisyen avyon, tout sa se se se ansanm de metye, ansanm dopòtinite ke m ap site la ki ki genyen. Kèk ladan yo ki genyen nan nan istwa e nan istwa sa k rele trafik ayeryen nan, avyasyon an. Mekanisyen avyon. Gen sa k rele kontwolè kontwo kontwolè trafik ayeryen sa yo. Gen sa gen sa k rele teknisyen elektwonik avyon sa ke yo rele avyonik la. Gen ajan operasyon. ayopò, e gen ajan sekirite avyasyon, gen sa k rele dispatchè, gen sa k rele sèvis kago, gen sa k rele meteyològ, gen sa k rele jesyon ayopò ak anpil lòt ankò. Men malerezman anpil jèn an Ayiti pa konnen opòtinite sa yo egziste. Yo pa konn sa. Yo pa konn si opòtinite sa yo egziste ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Se la pwoblèm nan chita. Men sa ki pi tris la. Sa ki pi tris la, ann gade, ann rete nan depatman Sid lan, sa ki pi tris la, pa gen okenn, okenn, okenn lekòl nan depatman Sid la kote ke ou ka aprann bagay sa yo. Yeah. Pa gen okenn lekòl nan depatman Sid la kote ke nou ka aprann bagay sa yo. Se la ki pi tris la. Nou chita ap di, fòk èpòt modèn, fòk èpòt entènasyonal, fòk sesi eksetera. Ok, èpòt fin modèn kounye a, men konpetans sa yo, pa gen yo nan Sid la. Yeah. Nou pa gen oken sant de pwofesyonèl, byen ke nou pa ta, menm si pa ta gen, pa gen kote ke moun ka aprann pilote avyon, mwen pa gen pwoblèm ak sa, men sa k rele, sa k rele kontwolè trafik ayeryen nan Sid la, sa k rele teknisyen elektwonik avyon an, sa k rele ajan operasyon, operasyon ayewopò yo, sa k rele ajan sekirite avyon yo, sa k rele dispatchè eksetera, sèvis kago, se de bagay ke si ke moun yo ap panse, yo te ka panse sou sa yo. Paske se pa sèlman envesti nan bagay kòmsi eksetera. Sa se yon opòtinite li ye. Sa se yon opòtinite li ye byen ke kòmsi menm si moun nan sid pa gen konpetans lan, si w moun entèlijan ou estratèj ou ka ou ka fon lekòl konsa epi wal pòtoprens oubyen al nan lòt peyi lòt kote m pa konnen vini avèk de pwofesyonèl ki kalifye nan domèn sa pou ki ansenye moun yo, ansenye jèn yo. Men sa m vle fè nou konprann. Pandan ke nap mande pou èpòt la vin yon èpòt modèn eksetera, men nou menm tou fòk nou modènize tèt nou, fòk nou gen seri de bagay fòk nou jere, fòk nou mete nou dyapazon pou nou kapab pou nou kapab pou nou kapab mache avèk evolisyon an tou. Lè nan si nap pran sa, lè nap gade sa la, e pa egzanp yon èpòt konsa li vin la eksetera, pa tout sam site la pa gen yon moun nan sid la ki gen kapasite sa. Si gen pa gen anpil. Epi nap di etc epi apresa nou pral di fò nou fòk nou jwenn travay etc nou paka vin èpòt la paka entènasyonalize se pò oprens se lòt kote se okap nou vin ak moun vin travay nan èpòt la ok vin ak moun men ki kapasite èske nou ka fè sa yo k fè a èske nou gen kapasite sa k rele mekanisyen avyon èske nou gen sa k rele konpetans nan kontwole trafik ayeryen e sa fè ke ou pral wè ke lè bagay sa pral fèt wap wè prèske tout moun nan sid la kap majorite moun nan sid la se moun ki pral la kòmsi pou leve valiz leve bwat etc paseke pa gen sant kote nan sud la kote ke m ka aprann sa m sot site yo la. Mekanisyen avyon, kontwolè trafik, e aeryen, teknisyen, e elektronik avyon, ajan, operasyon, airport, ajan sekirite avyasyon, etc. Pèske lò pou yon avyon sekirite avyasyon, se pa menm jan pou yon avyon sekirite ou mete nan biznis. Non? Yon ba an plis, yon do konnen. Dispatchè. Sèvis kago, se de bagay, sa fè mwen plis di sa yo, se bagay ki pi senp yo, ki pi senp yo, mwen pa al nan, mwen pa al nan pilòt, mwen pa al nan pilòt, mwen pa al nan sa ki rele jesyon ayopò, mwen pa al nan lòt bagay sa yo, mwen pa al nan mekanik avyon, mwen pa, an nou met sa yo sou kote, men o mwen kontwolè trafik ayeryen, teknisyen avyon, ajan operasyon ayopò, ajan sekirite avyasyon, dispatchè. sèvis kago, m pa al nan metewològ, m pa al nan bagay sa yo, m pa al nan metewoloji ok. Men sa yo minimòm sa yo omwen pandan se tan nou ta sipoze wè gen se de moun la ki vin bay de fòmasyon de se de lekòl pwofesyonèl ki ajoute sa yo ok. Gen se de lekòl pwofesyonèl ki ta sipoze tou ajoute kou sa yo. Pandan ba yo ap dekole konsa, se moman tou pou lekòl pwofesyonèl yo tou dekole tou. Pa egzanp, n ap wè majorite lekòl pwofesyonèl nan sid, se plonbri, karelaj, elektrisite batiman, m pa di yo pa bon, m pa di yo pa bon men gen lòt pòt k ap ouvri, fòk nou eseye ouvri lòt pòt yo ansanm tou. Yeah! Pa egzanp, pa gen yon lekòl tou nan sid la ki bay sa k rele, m kapab di sèvis dwanye yo bay sa yo.

N ap toujou ret sou kote ap gade paske nou pa gen konpetans pou sa. Yeah! Nou pa gen konpetans pou sa nan Sid. Apèl sa, video sa m fè l pou moun ki pral gade l yo pataje video sa puiske e pou kapab eseye resiste konsyans moun sa yo. Moun sa yo e ki ki gen lè kou pwosyonèl, ki gen ide envesti. Bon, bon m di sa, ou pa bezwen moun nan Sid pou pou pou vin envesti nan bagay sa. Ok ou menm kap gade video sa ou ka gen konpetans nan youn nan domèn sa yo ke ou sètifye eksetera m pa konnen ou fè tout etap yo tout tout tout tout pwosesis yo ou vin nan sid ou vin ou ouvri yon sant pwofesyonèl yon lekòl pou ansenye moun bagay sa yo ajan operasyon ayewopò nou pral bezwen anpil moun sa yo dispatchè nap bezwen moun sa yo sèvis kago nap bezwen moun sa yo ye nap bezwen moun sa yo men pandan m di nap bezwen moun sa yo. Pa gen moun ki gen konpetans sa a nan Sid. Si genyen l, li pa plis ke de twa. Pa gen vreman. E si se moun ki gen l lan, se pa nan Sid li aprann li, se swa li te Pòtoprens, li vin ak tout konpetans li, eksetera. Li vin ak tout konpetans li. Nan apre tout sa yo, tout branch sa a ke m site la a, pa vreman gen moun nan Sid ki genyen l, ki gen konpetans sa yo. Pa vreman genyen l. Pa genyen l. Menm si èpòt la ta entènasyonal, jan de bagay sa yo, moun nan Sid p ap. pap ka travay ladan yo, yap plis nan leve bwat, leve valiz etc, lòt ti detay, ouvè baryè, ouvè se si, ouvè se la, bagay sa yo, sa di ke fòk nou prepare pou sa, lèm di jèn yo, jèn yo kòm si yo pa koupab de sa map di an, yo pa koupab de sa map di an, byen ke l plis konsène yo men yo pa koupab de sa map di an. Se moun k ap panse, m pa konnen si gen panse ki gen moun k ap panse pou moun nan sid la, ok, an di moun ki gen lekòl pwofesyonèl yo an rete nan etap sa, moun ki gen lekòl pwofesyonèl eseye update, eseye fè sa ki rele mizajou nan ansanm de fòmasyon n ap ofri moun yo, ye. Fè mizajou ladan yo. Pa rete sèlman nan karelaj, windows, plonbri, etc. N ap bezwen tout sa yo, men ajoute lòt ti bagay ki anrapò avèk sa k rele sèvis ayewopòtyè ladan l. Ajoute l. Ajoute plis bagay ki anrapò ak touris tou. Yè, depi gen ayewopò, entènasyonal, ap gen touris, ap gen tout seri de bagay sa yo. Ap gen yo. Men m wè, sa fè, sa fè, sa fè kèlke tan, e èpòt la entènasyonal kòmsi m pa wè gen moun ki panse de sa. M ap swiv sa lontan, pa gen moun ki panse de sa. Sa se ke moun yo, moun yo pa wè sa k rele e dosye avyasyon an e kòm sa k rele yon endistri. Yo pa wèl konsa, yo jis wè se avyon kap vole, avyon ateri, avyon desann etc. E moun nan vini la, yo gade yo, yo ede yo leve sa, yo ba yo, yo ba yo yon 10 dola ameriken, yo ba yo yon 30 dola ameriken, yo ba yo yon 50 dola ameriken, sa sifi men non. Gen anpil bagay anndan, anndan sa k rele endistri avyon ki, avyasyon ki moun ka fè, ki moun ka aprann. N ap di sa ankò, sè byen malere nan Sid pa gen oken sant de pwofesyonèl ki ka ansenye moun sa yo. Tandike nou gen yon pòt entènasyonal, nou gen yon pòt ki pral modèn, nou gen yon pòt ki pral ouvri anpil opòtinite. Sa ap fè lèd pou tout opòtinite sa yo vre epi pou gen moun nan Sid ki pa ka, an majorite jèn nan Sid pa ka, pa ka, pa ka, pa ka sezi opòtinite sa yo akoz de yo pa gen konpetans pou yo. Istwa avyon son bagay ki trè ki trè sansib e pa paske ou se zanmi yon moun e pa paske ou se patnè yon moun kòmsi pou pa gen konpetans nan sak rele teknisyen elektwonik avyon pou lage ou ladanl e pa paske ou son patnè yon moun pou pou lage ou nan ajan operasyon ayewopò eksetera ajan tout sa yo dispatchè eksetera. Pou lagoun nan sa ki rele nan metodoloji nan bagay sa yo non pa gen pati pri la sa di ke ou ka zanmi moun nan li ka diw lap lage w nan èpòt la etsetera fè ti bagay bazik yo ti bagay bazik ti bagay senp ouvè baryè etsetera bagay pote malèt desann malèt tout bagay sa yo ye. Men an tèm de gwo pòtinite yo, sa fè mal, moun nan Sid pap ka sezi gwo pòtinite ke èpòt sa pral ofri lè ke èpòt sa vini, lè ke yo fin modènize èpòt la. Se la pwoblèm nan chita. Sa di ke fòk nou panse, se pa sèlman mete ponp gazolin len sou lòt tout kote ou pase se ponp gazolin. Lè w gade okay sèlman soti kanpe pou rive okay gen gen plis ke 150 a 200 ponp gazolin. Yeah sa di ke gen kole kole kole gen gen sot la la gen pa menm pa pa pa menm pa menm pa menm yon minit de lòt youn sou lòt anfas anfas kole kole ponp gazolin paske ann eseye envesti nan lòt bagay paske nou pa wè kòm si bagay kap vini yo nou jis wè bagay ki la deja yo se ke janm di a e sa ke li domen avyasyon gen anpil opòtinite ki pral ladanl ki ki genyen ki genyen e ki pral genyen toujou, ki pral genyen. Se lè èpòt sa fin modèn, lè èpòt sa fin modèn, bagay sa modènizasyon èpòt la fin fèt, se lè ke avyon ap soti lòt kote, chak pil gwo bourina ap ateri la, pral gen de se de kantite de moun k ap vin la, se lè sa n pral wè ki opòtinite ki genyen. Men se pa lè sa tou pou nap kouri fè tèt cho pou nap fè sezi nap fè sa men se depi avan pou nou antisipe pou nou kòmanse gade ki sak ka fèt pou n chita mesye èpòt la pral èpòt la entènasyonal modènizasyon pral fèt men pandan yap trase modènizasyon ann travay kijan pou n prepare sak rele resous imèn yo pou n jere pou n pou n pou n fòme dè jèn nan sid la ki ka travay. ki ka travay, hein, yo pa oblije soti lòt kote ak pil moun, etc. Yo ap toujou bezwen moun ki soti lòt kote pou de konpetans ki pi avanse. Sa nou, nou, nou klè ladan l, men konpetans sa a m sot site la a, men moun nan Sid yo, jèn nan Sid yo, kòmsi yo ta dwe benefisye de, de, de sa yo. Yeah! Yo ta dwe benefisye de sa. Men podyab malerezman pa gen moun ki panse a sa, pa gen moun ki wè sa, pa gen moun ki pral eseye sezi opòtinite sa yo. E sa k pi tris nan istwa a, sa fè mal, sa fè ke jodi a m di fò m pale de sa. Yeah esa m di jodia fòm pale de sa. Mwen di jodia fòm pale de sa. Paske li fèm mal anpil janm di non li fèm mal mal mal mal mal. Medam mesye e se la nou met fen nan video sa. M di nou mèsi dèske nou tap gade l de kòmanse an jiska lafen m espere ke nou konprann sa ki pale nan video a pou nou pa vin fè kòmantè kouchi kole kòmantè tèt anba paske m konnen dèfwa nou menm lè ke moun di yon bagay nou pran l nan lòt sans nou vire l tèt anba etc. La, mwen swete ke nou konprann sa ki di nan video pou nou pa fè jan de komantè sa yo. Deja mwen di nou mèsi pou konpreyansyon nou, map di nou kontinye branche Kazetoub, kontinye abone ak Kazetoub, map di nou babay a la pwochèn, tchaw.